Alo? Wi, bonswa. Se ki yès silvouplè? Se Black G wi, enjenyè ou te kwaze pandan ke nou t ap verifye travay ke nou te ba ou sa a. Ah ok, se regle menm. Ou pat janm renmn pou dat map tann aprè nou pa janm renmn peti mayo de travay la. Ok se pa bmw non cheri but se sou travay la m ye la sou travay la m ye la map imajine kijan m te ka jere tout bagay pou men gade. Apre tout tout bagay m fin fè pou m fè rejwenn travay la, m santi kè m pa pèmèt mwen ankò. Kè m pa pèmèt mwen ankò pou m ta wè ou pral vin tchòp avè m. Donk, m ta plis anvi wè ke ou se madanm Ejeni an pito. Ok? Oh, sa w di m la? Madanm ou menm? Oh, m pa t atann a sa non mwen menm. Ditou. M pa t janm panse se konsa w t ap veye sou mwen. Ebyen ok ou konnen m pat gentan pare pou sa bay sa yo map panse a sa pou ou. Men pa renmen travay lan pito. Cheri paske mwen m sonnen ke m pa renmen soufri epi talè te ta cheri. Epa konsa pou trase bay la menm. Talè bebe eskize. Non monchè m baw tout fon kay e konsa wap ban mwen l. E konsa wap ban mwen l. Kounya lè ti Joe vini konsa l pral wè m remèt li kay li. Cheri, pa w wont bòs m bay pou travay pou mwen la an? Ki ap gate san m konsa? Enben ok, pa t pwoblèm. Ok, pa t pwoblèm. Menm jou sa deja, m pa ka soufri. M pa ka soufri. Paske m soufri twòp nan vi m deja, m pa ka soufri. Ok cheri? Ya.
Enben ok, pa gen pwoblèm. M ap pran sa sa pou ou, dakò? Dakò, pa gen pwoblèm. O, waw! Deyou pral madan enjenyè. Ooh m pral kòmande nèg sa nèt cheri mwen k pral chèf travay sa ooh m pral di zanmi nan sa cheri m pral kot tati Denz cheri m pral bal news ooh depi m fin ranmase m avèk enjenyè sa cheri Denz lap tou jwenn yon enjenyè tou pou l a yon nèg lòtbò sa nèg la pa janm voye anyen pou li lap tou jwenn a yon nèg ooh m tap kontan si zanmi nan ta jwenn yon enjenyè tou wi ooh waw humm m pral al kot tati Denz nan.

Ou konn kijan peyi a ye deja. Vòlè pa make nan figi moun kounya. Depi nou wè moun nan avèk bèl vès sou li, bèl soulye nan pye l, epi se gwo vòlè yo ye nan lari a. Wè marim nan la?
Li brezil pa anyen lap regle. Anyen.
Nan yon mwa li pral travay yon fwa. Ou tande?

Lel ale a lod bal pap fon anyen k serye l paka ret konn a bezwen oh m pral lag ke kò mamonzèl a poum jwenn yon enjenyè tou pou jere m.

Enprime yo. Lè w rele yo kounya, lè w fin rele yo, epi. Ou ka ban pòs de manchon nan jye. W ap di yo, mwen nou pa yon kote, pa ale non, si n ale n ap mouri. Yo di ki kote? Yo di gon lajan ki pèdi nan men jennonm sa. Li di e mesye l bay li? Li di gen de mesye ki ba li. Se pa vre. E pa vre, akize l akize mesye l. Akize l akize yo.
Wè sa m di w la? Apre sa lè w fin fè tout bagay, fin wè tout bagay men. Men zi pou yo ka pran nan kò men. Kounya, w ap di konsa, pou yo ka retire mès la nan men frè a.

Bon mwen koute nèg yo map chache yo gon bagay yo tap pandan mwen la menm gon bagay m bezwen di w papa ou konnen menm gon ti fanm papa menm mwen rankontre avèl menm sou fesbouk la menm pa fè manzè konnen si se an ayiti m ye wè sa map di w la kounye a ou di chili w ye chè m jwe di fi a m pa ayiti menm m gentan voye foto pou li tout bagay manzè krezi menm fason m wè lap pale avèm lan menm. M gentan gen fanm nan konnya se may m pral mete men m pral oblije menm m gon patnè m la menm m pral tcheke fòm ta jwenn misye pou misye pote m frèch mete sou sa m gen pou m parèt sou fanm nan menm pase m di fanm nan m gen pou m desann ou wè sa m di w la fanm nan gentan kontan fanm nan gentan ap fè rezèvasyon mwen lakay li pat nan menm li di se lakay li m desann pase fi a di li selibatè pa gen lòt moun ou konnen jan Ayiti ye m gentan di fi a men Jan yo dim ayiti ap fonksyone la men m pa vle desann non paske m pa m poko rekonèt li m di m fèl konfyans men m pap oblije desann m pap oblije di li map desann. Sa vle di ou kwè nan fanm pòtoprens? Ou vle yo wè fanm sa tèlman anfòm fanm nan won tankou son boul m konnen ou pa konn pran lèt fanm men jodi m.